Waww cheri sak pase konsa m paka jwenn gran babet menm non depi avè nou pa pran nouvel timoun yo. Bon souvan de.

Nou aplike zen yo anpil. Se pou ou aplike yo? Wi.
Tout kote ou pase gen yon ti bokit dlo. Yon ti bokit ki gen pou wòch pou nou lave men nou. E yo fè nou lave men nou serye. Serye? Pa gen pwoblèm. Men. Enbyen mesye, ba l dlo pou l anpil lave kò l.

Ee pitit gason m. Papa m.
Si w pa t vin la w pa t ap bay jounen an non. Bon, pandan m ap vini la, m santi tout kò m ap pike m. Ha, ou fè yon gwo atak wi pitit mwen. E vre? Wi. Enben, se pa pou mwen m vini non. Wi, m konnen w vini pou bato. Wi, pou m vin fini ak miche nèt. Men, dabò fò w chèche gerizon pou tèt ou. E vre, m a gentan fè sa. Non, m di w si w pa t vin la w pa t ap bay jounen an. Oh!
M pa tap bay jounen an. Sa vle di wap bezwen mil dola la pou gwo atak sa w fè a pou w jwenn gerizon. Zanmi. Ou tande? Ou pa ka fon jan. Enben pou m fon jan m di w wap bezwen mil dola pou w met atè. Enben deplase nou. Ok papa.
Map tann ou kounye a wi.
Nap vini pale. Aya.

Gen bon chans, gen Bondye tou wi, si m reponn.
Nèganm, yon gwo angajman w pran la wi nèg. Kisa?
Pou granmoun nan, li panse papa li bèk la wi nèg. A ou konnen konsa ou ye.

Eh men sam gad di a. A misye vin mouri la. Ale.
Onè! Onè! Onè! Wi! Pa gen moun isit la? Wi, kiyès? Dada.
O!
Ti Dada? Wi!
Mezanmi!
Eskize m, ou konnen bagay yo se 1 mèt 50 yo ye kounya wi. Wi!
O! Mezanmi Dada, kòman ou ye?

ki pa ta pase jounen an gade koze mesye woy woy woy woy woy banm gade oh sa yo pa res fèy mezanmi m pran nan fo prezantasyon pi rèd.

Wololoyy! Kèt mesye! Ton Aye kote madanm mwen m mal di l sa. Eskize. Manba cheri, gen nouvèl pou ou.
Mezanmi Dor pati Mwen sèl m nan kay Dada soti dep talè Siy te la la li tap dwe bal etan ke tifi le maten lè w leve fò w fè travay Kite y vini Kou y vin la map soti bon tenten.

Ui manmi.
Son efè fè mens fè.
M te gade sim pat wè la paske m pa janm wè m ap gade manzè. Ou te gade si nens fè vè ou pa ou pa janm wè y kounya se fi k mache kay gason. Non m pa trete non m pa menm jwenn li la menm. Selman dada m pa wè pran tete w sak te pase andeyò pa pase lavil la non. M pa wè w dada selman vè yo.

Kote moun isi ya? Oye! Oye! La mèt ki mèt!

Woy m sezi. San genyen.
Pa gen yon grenn sèl, pa gen te. Dò ou pa janm pa pase a kote. Di m sa w genyen an m fini. Bagay m sot wè mandò, se tèt chaje. Kisa yo ye la a? Lè w te wè w pa t wè m. Woy. Ou te kay kazèk la? Non. Kote w te ye dò?
M ta ye bat m fini avèk bato.
Ouf.
Mesye te fon freka avè m,

Pandan m nan wout la poum di w la verite Mandò koute ooh Mandò Ale Mandò Ebyen Papa m gon bagay wi ou pa di sa w ap di a Lè m rive m di m pral fini avèk misye Kòm kòm pike m lè m rive men lè Tony Bell di konsa Hey si m pat vini m tap gintan pèdi lavi m. Manti lap ba ou do pase bòkò pa konn bay lavi lavi soti nan Jezi. Konnya Misye di konsa, m di non, e pa pou sa m vini, e pa pou tèt a m, se, se bato m vin fini avè l. Li di, monchè, rezoud pwoblèm ou la avan. E kounya la sa w fè? Misye mande m mil dola. Ki mil dola nan mil dola yo?
Ayisyen an.
E kounya la ou pote mil dola ba li?

Kounya la menm kou wèy prete ti kòb la lèm vini m pote bay misye misye te dim pa tap pase jounen an lèm teke misye misye mouri fwèt bòkò a. Ou poko konn anyen Trichou. Ooh madanm la menm sezi m tonbe sou tè m akable. Bòkò y nan lanfè paske li pa sèpte Jezi li mouri san Jezi.

Hoo! Ou gen rezon vin la wanlè wanlè konsa la. Hoo!
E kounya la dan? Di fè kouwè. Bon kwa a mouri. M panse. Nès fèy mouri. E kounya la? Nou pral wè menm fon priyè. Ou bay di senyè ou konsyan de ou fè tèl peche. M panse te gon bagay ki serye deyò a. Pa gen anyen.
Menm si moun yo ap di w pote lajan vini pote lajan vini yo pa ka fè yon granmen nou ajenou. banm jezi. Nou bay chante pou nou pou ap di senyè ou koz ou fè tèl bagay ebyen jodi ou vini li antre nan laviw li kapab padone pechew depi pase bon kon pa gen anyen ki serye lavi a se jezi pase si jezi te vin mouri pou nou te kapab ban nou lavi etènèl. Si misye dim pata pase vini an mwen se misye ki mouri nan plas mwen. E dada menm, sa e gen la a?

Gen fòs nan yon sèl sakrifis alelouya wi gen fòs fòs wi gen fòs anpil. A yon sezisman m sot pran la konnya la wi pitit m vrèman sezi wi bagay sa pa konnya ti nèg ki pale anpil la m pa konn si se vre non konnya m sot wèl la li dim konsa nèsfèy mouri M telman sezi Samael anfen m sezi anpil m pat konn si Neswey te malad pou l ta rive mouri Dada pat di nou Neswey te malad pitit jan Dada renmen ti nèg sa. Pitit dada pèdi 3 ka nan vi. Ebyen pitit Ebyen pitit nap bat pou nou al nan kay lanmò a fò nou rankontre ansanm pou nou ka nan kay lanmò a tande Ebyen dakò map rele w ankò.